Relasyon ki egziste ant pèp Izrayèl la e pèp Palestin la make pa yon konfli ki genyen anpil lane e li konplike. Souvan yo fè referans istwa de pèp sa yo kòm konfli Izrayelyen-Palestinyen. Konfli sa a santre sou konpetisyon nasyonal e teritoryal reklamasyon, nan menm rejyon an. Pèp Izrayèl la te etabli kòm yon eta an 1948 pa Nasyonzini, prensipalman kòm yon peyi pou pèp jwif ke yo tap pèsekite an Ewòp, prensipalman nan peyi Lalmay, Polòy, etc. Pandan pèp palestinyen an osi ap reklame byen yo sou bout teritwa sa a, ki rele pa yo depi egzistans yo, konfli a te lakòz plizyè lagè, negosyasyon ak tansyon kontinyèl ak tou de bò k ap chache souverènte sou menm teritwa yo, patikilyèman West Bank ak Gaza. Efò pou jwenn rezolisyon lapè ap kontinye, men sitiyasyon an rete youn nan konfli ki pi dirab e ki gen plis diskisyon nan mond lan. Ebyen, jodi a, sa mennen nou nan evènman 7 oktòb 2023, jou Hamas te pete lizyè an fè ant pèp Izrayèl la e pèp Palestin nan nan teritwa Gaza. E si nou pat janm wè miray la, sa a se yon foto miray la e a kisa li sanble. Miray la se apeprè 64 kilomèt longè e 6 mèt wotè. Kounye a, kijan Hamas ki se Mouvman Rezistans Islamik Palestinyen an te fè pete miray sekirite pèp Izrayèl la? Ebyen, avan gwoup Hamas la te kraze miray la, selon gouvènman izrayelyen an, yo panse ke miray la te trè sekirize ak yon ekip solid pou jan sòlda izrayelyen yo te konn fè patwouy ozalantou miray la. Avèk gwo fò touwon, gad izrayelyen yo ki te pozisyone a yon distans de 152 pwen 4 mèt sou miray la, sitwayen izrayelyen yo te garanti sekirite nan men gouvènman izrayelyen an. Palestinyen an, men kou a te chanje nan dat 7 oktòb 2023, ozalantou fwontyè Gaza e Izrayèl, a sizè di maten lè lokal, lè gwoup Hamas la te farinen plizyè misil sou pèp Izrayèl la. Gwoup Hamas la te atake pèp Izrayèl la ni anlè, ni sou lamè e ni nan mi ke yo te kraze a. Se te yon atak sipriz san parèy. Gwoup Hamas la rive kraze miray sekirite pèp Izrayèl lan lè l sèvi ak yon seri efò kowòdone. Kloti entelijan ki separe pèp Izrayèl la ak Gaza e ki. ekipe ak teknoloji avanse ki gen ladan l kamera, rada, detektè, razwa, kloti metal 20 pye de wotè, detektè anba tè pou detekte tinèl ak ak yon baryè an mòtye anba tè. Malgre tout mezi sa yo, Hamas te rive vyole e kraze kloti a nan 29 pwen, dapre fòs defans Izrayèl yo. Apwòch yo te enplike yon estrateji ki gen plizyè pati tankou dron, misil, mendèv, esplozif avèk bouldozè. Pou dwòn, Hamas te itilize dwòn komèsyal pou lage esplozif sou gwo fò won obsèvasyon Izrayelyen yo, enfrastrikti kominikasyon ak sistèm zam sou fwontyè a. Pou misil, gwoup Hamas la te lanse plis pase de 3 mil wòkèt misil sou pèp Izrayèl la, kèk rive jis nan vil Tel Aviv ak Jerizalèm. Abitan Gaza yo te gen bannann dèyè batay. Pou mendèv, yo te itilize sa ki rele deltaplan pwopilse pa vantilatè. Se konsa yo te travèse fwontyè a. Mwen te ka di se yon aparèy ki ede moun vole tankou parachit, men li gen motè ladan. Kèk pati nan baryè an te eksploze avèk bonm, epi Palestinyen ki te sou motosiklèt te itilize twou vid sa yo pou yo te kondi nan direksyon Izrayelyen yo. Epi pou elaji twou ki te fin fèt nan mi an, gwoup Hamas la te itilize bouldozè pou elaji espas la ki te pèmèt gwo machin pase ak motosiklèt. Se efò kowòdone sa ki pèmèt gwoup Hamas la kraze baryè trè sekirize ant Gaza e Izrayèl la. Kòm nou konnen deja, gè a kòmanse depi 7 oktòb e li poko fini. Jiskaprezan, sitwayen Gaza yo ap andire atak entans pa fòs defans Izrayelyen yo, sa ki lakòz lamò trajik de 5,791 sitwayen nan vil Gaza, pami yo prèske 2,360 timoun. Genyen plis pase de 15 mil sitwayen Palestinyen nan Gaza ki blese. Kontrèman, pèp Izrayèl la rapòte 1,400 viktim e 3,400 blese depi atak san parèy gwoup Hamas la te lanse nan dat 7 oktòb la. Wawa TV ap kenbe nou enfòme epi mete nou ajou. Pa bliye abòne ak chanèl la, subscribe pou nou pa rate videyo lè m lage nouvo. Fè kòmantè si nou renmen travay la, sijere lòt bagay si nou vle m pataje ak nou. Pa bliye pataje videyo ak fanmi, zanmi e gwoup chat nou. Wawa TV out.